Nou pa wè eta Jean Monard Metellus? Jean Monard Metellus ki, nou sonje, e di, bout gason, nèg pwès. M ap redi ankò, dezole mezanmi si apwòch mwen an on ti jan deranje ou, paske jan m di an, m pa renmen fè kòmantè sa yo sou kò fizik moun. Men, kalite nèg sa yo, modèl nèg sa yo, dezole, m fè on eksepsyon pou yo. Apre Gary Bodeau, m te montre w k ap dechikte. Enben men jan Mona Metellus ki debake ale nan biwo jij enstriksyon Jean Denis Cyprien. Men kòman msye debake. Men jan Mona Metellus ou te konnen an. Huh! Si n pa voye Jovenel ale n ap mouri pa vre?

Men kite nou di w, Jean Monard pa vin pou kò l non. Asosyasyon vòlò a, asosyasyon malfetè a, asosyasyon kriminèl la, ekip vòlò, ekip nèg ki t ap mande touye Jovenel, asasine Jovenel, rache l an ti mòso, lage l nan yon doum fout li nan lanmè a, ekip sa te la ansanm avèk misye. Lè Jean Mo, lè Dieuseul Simon Dera, André Michel, plizyè lòt yo vin pote solidarite, sipò yo

jwenn yon envitasyon pou l te prezante l a titre de temwen. Mwen te vle presize sa pou nou, se a titre de temwen ke ou tande jodi an. E tout mezi de restriksyon de libète endividyèl ki te genyen tankou manda damne, yo pa la ankò. Paske te genyen yon movèz konpreyansyon. de sitiyasyon an pa rapò yon kesyon d'adrès kòm kwa jij la panse ke Jean Monard te meprize envitasyon l. Men se pa sa l te ye paske Jean Monard te deyò pou koz de konvalesans e answit li ou konnen kote Jean Monard abite laba kay sa se nan men bandi li ye kounye a donk li pa gon adrès e koni an Ayiti e pi fanmi l pa la tou l te deplase donk li fè antanke sitwayen responsab. li fè règ jefò li pou l te kapab travèse vin reponn a envitasyon jij la pou leve tout soupson, esperan ke jij lan kapab rive li menm kontinye enstriksyon l epi itilize lavèj o zye bande kòm senbòl li pou kapab rive pini koupab, egzonere inosan si se sa ki dwe fèt e evite an kèlke sòt ke bouwo yo tounen viktim e viktim yo tounen bouwo. Men men e malerezman m pa gen lyen avèk mwen la e pwomèt nou m ap voye sou m ap fè nou jwenn li e se atik li temwen pou rekeyi alò li di nan òdonans lan pou rekeyi lè temwayaj de Jean Bonamy Théophile pou rekeyi lè temwayaj sa vle di m ap vini an tanti ke temwen. Men men men jodi an la èske odisyon sa l vini pa rapò avèk dèyè deklarasyon Jean Bonamy Théophile te konn fè nan laprès oubyen pa rapò avèk evantyèl entèv. Yo oubyen odisyon ki fèt avèk lòt moun epi non Jean Monard Métellus ta vin site. Bon nou tout konnen Jean Monard Métellus se yon jounalis, donk zam li se mikwo l, se pa yon òm de men ki pa gen le metye de zam, ki pa genyen l'art de zam, malerezman e nan kad ankèt la genyen de moun ke l te resevwa ki te kapab evantyèlman de pwotagonis, mwen plis kwè se nan kad sa ke yo rele l a tit de temwen paske yo di ke yo bon se anndan tou nou aprann te gen yon pwojè ki te rele. Pwojè de Bolivi, M pa t konnen pwojè sa ditou. Kote yo di gen yon sitwayen nan peyi a ki te pale de yon pwojè Bolivi pou asasine karaktè prezidan an e ke Jean Monard te fè pati de pwojè a. Malherezman, Jean Monard tou se anndan l tande non kesyon pwojè Bolivi a. Se pa yon bagay ni mwen ni li, petèt menm nou menm ki la a, te konnen. M pa t konnen pwojè sa a. Donk, apre odisyon sa a, li gen yon lòt odisyon pou l pase? Bon, nou rete a dispozisyon jij lan. E avoka Jean Monard yo ap rete konekte antre yo dabò e avèk Jean Monard yon dezyèm tan e si bezwen e nou toujou prè e dispoze e disponib pou lajistis peyi. Senatè Gérard, nou konnen ou la a avèk 2 chapo, chapo politisyen kòm ansyen senatè depatman Sant e chapo avoka e ki te asiste Jean Monard Miquelus. E jodi an nou fas ak e yon sitiyasyon kote peyi an e gen kesyon enskripsyon elektè ki gentan kòmanse, Genyen piblikasyon dekrè elektoral la ki gen tan fèt. Ki jan Senatè Dieuseul Simon Lérard wè avansman ou byen pwosesis elektoral la jounen jodi a? Bon, nou swete ke yon jou genyen yon pwosesis elektoral ki ap gran chèr nan peyi a. Paske nan moman mwen map pale avèk ou la, mwen wè yon dekrè elektoral mal fagote, lejistikman mal ekri, e lojikman mal emi. Donk, yon dekrè, pa egzanp, ki di yon moun kap kandida ou bezwen sètifika brh. Ann pran moun nan komin Batis, nou fin kite Beladè dèyè. Mwen menm ki ap viv nan Pòtoprens, m pa kwè m gen aksè ak brh. Fò m chèche anpil m menm moun kòtadès li ye nan moman n ap pale a. Donk, lè w mande yon moun pou yon sètifika brh, li di w di l pa al nan eleksyon. Epi m ta fè yon kalkil yè, mwen wè pou yon moun ki ap kandida, pou yon pati politik voye moun kandida a tou lè nivo, li bezwen 134 milyon 100 mil goud. pou enskri kandida a tou lè nivo. Kounye a, lajan sa a, m te di fò m al gade nan bidjè eleksyon an, èske lajan sa a on kote, lè m gade nan bidjè a, m pa wè lajan sa a mansyone okenn kote. Nou pa menm konn kisa yo pral fè avè l. Mwen konprann sousi pou yo fè eleksyon, men fòk kondisyon yo ranpli. Y ap fè enstriksyon elektè nan Leyogàn pa egzanp, epi demen maten nèg drese yo, gang yo ki okipe peyi a, yo deside yo debòde. Yo pran Leyogàn. Elektè sa te fin eske nan Leyogàn e ke Leyogàn vin nan kouri sa yo pral fè avè yo? Donk se yon kesyonman, m espere ke gen moun ki ka reponn li. Epi dezyèm bagay, lè w di w ap fè enskripsyon elektè, an n di yon moun ki te kite Pòtoprens k al viv Okap oubyen k al viv Jeremi. Lè l rive ba l yon ti kote pou l akokiye kò l. Kote yo ba li pou l akokiye kò l la, li ka vote pou prezidan. Men li pa konn kenn moun nan zòn nan, ki lè l pral vote pou senatè, pou l ap vote pou depite. Sa k fè yo pa enskri? Yo di a nou sou 21 nyèm jou depi e. Pwosesis sa a lanse pou ouvri 100 mil moun lespri atravè peyi a se yon echèk l ap ye. Dotanplis ou genyen ansyen bèk yo ki gen yo gen yo 42 mwa yo poko peye yo. Yo pa gen okenn kondisyon k ranpli. Ou pa ka di m ou pral nan eleksyon epi tout klas politik la fache ak gouvènman an. Èske gouvènman an janm fè ankenn efò pou gon chita pale, pou gon konsansis, pou gade kijan nou kapab depase klivaj yo, pou gon apezman pou ke nou kapab al nan eleksyon? Se yon sèl gwoup moun wi ki anpeche pral nan eleksyon e se yo menm ki mete baliz pou bare. Lwa elektoral la epi mwen menm antanke nèg Plato Santral a ki figi m ta di m pral kandida nan Plato Santral pou m pral di moun Mibalè, moun Sodo, Plato Santral ki gen nan men gang depi 15 mwa pou m di yo pou y al nan eleksyon kounye a m pral fè yon pwomès m pral di yo lè m fin eli m a fè yo tounen lakay yo si m pa ka fè l kounye a pwa pa ka bay mamit lè l vèt ki lè chèche pral bay mamit. Konsèy Elektoral la li pibliye gwoupman politik ki agreye yo e yo te o nonb de 18 li redwi a 15. Ki rega senatè a deya? Bon moun ki pral nan eleksyon premye fwa anjeneral yo fou, yo sou, ou paka ba yo konsèy. Sa map di la pa enterese yo, yo menm fòk eleksyon fèt. Wi fò eleksyon fèt, eleksyon se zouti demokrasi. Eleksyon son ekspresyon de souverènte popilè. Men fòk gen kondisyon pou eleksyon fèt. Youn ladan yo se libète endividyèl. La libète d'aller et de venir li pa egziste, ni mwen menm ni nou menm li la ki la kòm jounalis. Nou vin la nou vin fè repòtaj sa a la. Nou gen dout ke n ap tounen lakay nou e safe. Nou pa gen, nou pa gen garanti sa. Donk ou gen yon leta menm tèt li pa ka, li pa kapab sekirize. Si n mande kote adrès primati ye, y ap di w li nan zòn Dèlma 60. Men se episant nan li te dwe ye. Si n mande kote adrès ministè la jistis ye, kote adrès ministè finans ye, pèsonn pa ka di nou. Si n mande kote adrès palè a ye, y ap di w. Palè e vila dakèy. Donk sa vle di si gouvènman li menm l ap kouri pou gang epi kounye a w di m ou pral fè eleksyon pandan ke eleksyon pa ka fèt nan kawo pandan pèp la nan kouri donk te gen riyèl vayan 29 novanm 87 a se moman te gen lame te genyen lapolis te genyen enstitisyon nan peyi a jodi a youn nan yo sanse pa egziste jodi a ou gen yon milis ame ki rele gang viv ansanm ou gen yon gouvènman k ap kolabore avèk milis ame sa a. Donk si eleksyon sa pral fèt, se yon eleksyon pou kapab ranfòse pouvwa gang yo e remèt gang pouvwa. Nou menm nou pa ladann e nou ap fè yon apèl o bòykòt a eleksyon nan kondisyon sa. M pa konn si w wè, m pa konn si w gade, m pa konn si w obsève ekspresyon vizaj Jean Monard. Ou wè se yon nèg k ap pale avèk yon wont. Lawont kouvri vizaj li. M pa konn si w wè. Lawont kouvri vizaj Jean Monard. Se yon nèg k ap pale ki plis anvi kache. Alò modèl kepi k nan tèt Jean Monard la. Jean Monard pa t anvi met kepi. Jean Monard pa t ap, oubyen li pa t ap mete kepi. Nan bon tan Jean Monard pa t ap met kepi. Men, l ap chèche yon bagay, l ap chèche yon kouvèti, l ap chèche yon bagay pou kache peche. L ap chache yon bagay pou kache vizaj li. Mesye, m si e sèten si nou te konnen bagay la e konsa l t ap ye, nou pa t ap poze aksyon n poze yo. M si e sèten nèg sa yo anvi di yo regrèt jodi an la yo te poze modèl aksyon sa yo kont peyi a. M si e nèg yo regrèt. On nèg ki te opilan nan mikwo chak inè de laprèmidi. Se te inè emisyon sa? M kwè sa wi. Chak samdi uitè di maten opilan! Envite fè kenken sou do Jovenel Moïse. Frape! Jovenel se vòlò. Jovenel se gang. Jovenel se asasen. Jovenel se tout bagay. E jodi an la, Jovenel, m sipoze Jovenel ap repoze. Men pandansetan yo menm, yap mache ok esak rele yon jou pou chase yon jou pou jipye a. Yo te mande asasine jovenel yo fin asasine l men jodi an la jovenel ap repoze anpè pandan yo menm pandan yo menm de lè vivan yap monte desann lespri yo pa anpè sèvo yo pa anpè krim sa ap ante lavi nèg sa yo Pandan tout vi yo. E ou wè nèg sa yo. Bon, ou ta dwe priye pou yo wi. Paske nèg sa yo pa dwe mouri rapid. Yo pa dwe mouri vit. Ou dakò? Fò nèg yo peye monchè. Nèg yo pa ta dwe mouri rapid non. Nèg yo pa ta dwe konnen yon mò rapid. Nèg yo dwe konnen yon mò lant. Uhmm yn mort lent nèg yo ta dwe konnen. Paske jodi an la a nan sitiyasyon n ye la a zanmi entènot yon bann nèg ki konsakre vi yo pou yo fini avèk yon peyi mesye jodi an nan sa k rele ekonomi an n pa gen sa peso dominiken an ap souflete nou chak jou akoz nèg sa yo ki te mete ansanm menm pou yo te fini avèk yon peyi, toupizi yon peyi, bloke yon peyi pandan yon kantite tan. Enben se rezilta yo jodi an la. Enben modèl moun sa yo fòk yo peye. Fòk yo peye. E yo dwe peye l de jenerasyon an jenerasyon tou wi. Kòman w wè avansman ankèt la? Nou wè nou konvoke w.

Yon lòt fwa ankò, jan m di w lan, se pa se pa pou pwen fò, se pa e pa bagay ke m renmen fè, men lè w ap gade jan Monar sa, wè wè wè misye, bon misye t an misye te ka menm mande pou l mete w kagoul, misye menm te ka menm anvi mande mete yon kagoul nan tèt li. Tèlman si misye te ka kache ou wè ou wè ou wè kòman l met kepi a e e tèlman l anvi kache vizaj li tèlman l anvi kache wi ou wè kote l met kepi nan tèt li l anvi kouvri vizaj li nèt ou pa wè Alexis mesye nou pa t konn nou pa t konn ti bagay la t ap konsa menm nou pa pral mande m gen pitye pou nou youn.

nan kò fizik moun, eta kò fizik moun. M raple w sa. Dayè, m di w deja nan mwa pase yo, mwen menm, doktè te menm mande mwen fè yon ti dayèt, Esdras. Pou m di w, sa vle di, m pa ka, m pa ka gen pwoblèm, oubyen m pa ka ap pran plezi avèk yon moun k ap desann kò l. Men moun sa yo plis sanble se Karma k ap frape yo. Moun sa yo plis sanble moun kòmsi ki te foure men nan djakout Pè Letènèl e jodi an la y ap peye pou sa yo te fè e fòk yo peye menm. Ya fòk yo peye. Son sitiyasyon difisil wi. Lamantab wi k gen la. Haa! Son sitiyasyon tèt chaje k gen la. M vle pa sèl misye ou tap gade foto ak video Gary Bodeau ou gade foto Jean Monard la wap gade video Jean Monard gade son Jean Monard ki wont kamera men l paka anpeche kamera yo brake sou li. Kòman yo santi yo? Avèk ki santiman? Paske si yo jwenn refè sa yap refè l ankò. Eske nèg yo pa regrèt tout vi yo? Eske nèg yo pa mòde dwèt pous yo? Eske lè nèg yo rete yo pa wont tèt yo? Ou wè ou patisipe nan yon batay konsa epi pi gwo pèdan an se ou. Nèg sa yo se yo ki pi gwo pèdan an, Jovenel pa pi gwo pèdan an non. Nèg yo asasine Jovenel, m sipoze nanm Jovenel repoze anpè kote li a la. Men nèg yo pa alèz. Sa vle di nèg yo se gran pèdan nan sak pase a. Nèg yo pa alèz paske nèg yo ap plede pwonmennen lajistis. Se kòmsi nèg yo pat janm panse, men sa m pa konprann wi ki fè m ap di w, wè lè y ap fè mal la. Alò pou yon nèg, yon bann nèg fin rete yo planifye asasina yon prezidan, se kòmsi yo pat janm met nan tèt yo ta pral yo ta pral peye sa. Kòman yo te vle l menm? Kòman yo te panse l? Kòman yo te reflechi l menm? Kòmsi yo fin chita, manje yon prezidan, gaspiye lavi yon prezidan, epi yo te met nan tèt yo tout bagay ta prale kòm sur les roulettes pou yo. Enben, antouka, e Karma ap mande nèg yo kont, Karma ap mande nèg yo eksplikasyon, fòk nèg yo mete yo prè pou yo reponn de kesyon.